Zanmim yo koman nou ye? Pataje avm gwo ti refleksyon, yon bagay kap pase nan tèt mwen souvan, mwen ta renmen patajel ansanm avè nou. Èske ou konn reflechi pou wè konbyen moun kap soufri nan mond lan? E chak jou gen moun kap antre nan mòg, chak jou gen moun kap antre sou nan sal doperasyon, chak jou lapolis ap kouri dèyè bandi. Gen kote ou pase ou tande se gè, gen kote ou pase ou tande se ou grangou soufrans. Èske ou konn reflechi menm jan avè m? Poukisa tout bagay sa yo? Ki kote yo sòti? Kiyès ki otè yo? Èske n te kreye pou n te viv nan kondisyon sa a? Nan Bib la pale, Bib la ap reponn, Bib la fasil an kreyòl, the Bible easy, easy easy in Creole. Nou pral reponn ou, nou pral ba ou des arguments, des textes bibliques ki akonpanye krim sa yo, imoralite sa yo, kawo, dezas natirèl, dezas espirityèl, tout sa, tout ravaj. Poukisa? Nan Esaïe 14, le verset 12, Bondye kreye yon èt pafè, yon anj, ki te osèvis de Dye pou l te kapab pwoteje lame selès. Li te la kòm jeneral. Li te la pou l te fè lòt anj yo respekte lè prensip de Dye. E piske nan syèl la gen yon kòmandman ki renye syèl lan, ki renye tout tè a, Piske se Bondye ki ekri kòmandman sa, ou konn tout kay gen prensip. Menm jan lè w pral Etazini gen yon prensip, fò w gen paspò, fò w gen viza, fò w konn kote w pral desann. Kèlkeswa peyi ki òganize, kèlkeswa peyi sou latè, ou pa ka antre ladan l, gen baryè zanmi m. Bon kounye a la pa gen baryè ankò, pa gen gwo baryè, se gwo mi nèg yo ap monte nan mond lan pou pa pase. Tout peyi gen prensip, Papa Bondye li menm tou li kreye tout syèl tè a, li kreye tout bagay avèk prensip, avèk lòd. Li mete sa n rele lalwa, les dix commandements. Nan dix commandements nou wè ke Bondye di, bon se mwen kreye syèl la, tè a, nou jwenn sa nan Genèse chapitre premye vèsè premye li di au commencement Dieu créa les cieux et la terre au commencement Dieu créa les cieux et la terre donk pwiske Bondye fin kreye tè a, li fin kreye tout bagay ebyen li mete kòmandman l, prensip li pou lòm ke l kreye. pou lòm kapab respekte yo. E nou wè ke Bondye kreye yon anj pafè, jan m di l lan, e anj sa a, piske li genyen lòt zanj ki te o sèvis de li menm, ki te toujou ap ba l talon, e sa k fè fòk nou pridan, nèg k ap, ki chèf yo, lè nou jwenn talon, piga ògèy rantre nan kè nou. E piske misye li se yon anj ki te bo tou, trè bo, pa son opilans, kapasite bote l, entèlektyèl li, tou sa, enben richès ke l genyen,

a la sante triyon je se resanblab o trè wo donk nou wè ke otomatikman misye rive pou l imajine li panse ke li te kapab monte twòn li pli wo ke papa Bondye dezas kòmanse antre se poukwa nou avon kwa ke le peche a pri nesans dan le syèl le peche a pri nesans dan le syèl frè e sè byeneme e piske sa monte nan kè l. Le conseil des anges Bondye rele l pou l kapab ebyen konsyantize l pou l fè konnen ke nan syèl la se mwen k merite glwa, lonè, louranj en ou la kòm jeneral yon premye konsèy monte Madam White Madam Ellen G. White nan Patriarch et Prophète li ekri li ban nou tout deskripsyon sa yo li di nou ke Bondye sèvi avèk dam sa en paske nou konnen ke nan 1 Korityen 12 le vèsè premye a kontinye genyen don pwofesi. Bondye bay dam sa yon don pwofesi pou l te kapab esplike a limanite, paske Labib pa ban nou tout detay yo. Labib ban nou ke gè a kòmanse nan syèl, menm jan nou jwenn nan Apokalips 12 osi. Ebyen, Madam White pral devlope, Madam White devlope pou nou kòman ke Satan kòmanse petizapeti, petiapeti, kòmanse, ògèy kòmanse rantre nan kè l, e Bondye rele misye avan menm Bondye ekspilse misye, Bondye rele misye. 3 konsèy fèt misye sòti e kisa misye sòti al fè? Misye kòmanse monte tèt lòt zanj pou l fè konnen ke kritike la lwa de Dye pou l di konsa ke la lwa de Dye pa gen moun kapab obsève l, Bondye pran nou nan pyèj, la lwa li di li rijid e Bondye konnen ke li ban nou lwa sa yo se pou l kapab pyeje nou. Si sèlman nou menm nou adore m, si sèlman nou menm nou avè m, lòt zanj yo, l al monte tèt li, l fè kanpay li, menm jan ke nou konnen jodi a gen anpil nèg k ap mennen kanpay. ki bezwen bay koudeta e misye gen yon tesel yon tyè zanj ki t ansanm avè l e tyè zanj sa ki t ansanm avè l lan misye pran zanj sa met dèyè l pou l al fè lagè avèk Jezi Kris nan syèl la le kreyatè de linivè e sa k fè nan Apokalips chapitre 12 li di ke il y eut gè dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent zanmi m men kòman bagay la rive avè nou. Satan pa gen plas nan syèl ankò, piske li rebelyon an mete l deyò, e piske Bondye di pa ka gen 2 granmoun nan yon sèl kay, ou bezwen adorasyon ou pa ka jwenn ni zanmi paske adorasyon li rezève a Bondye sèlman, nan Egzòd chapitre 20 le vèsè premye li di tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras prin d'image taille, ni oken reprezantasyon kèlkonk dè choz ki èt anba, odsu, pli ba ke latè. Si nou pwostène n ap pare devan el alòske satan bezwen pwostène, satan bezwen moun adore l, li bezwen moun ba l reverans, adorasyon ki rezève avèk le kreyatè de linivè sèl, satan te bezwen moun adore l, men poukisa nou tonbe nan grangou, soufrans, tribilasyon, kalamite? E piske Bondye pa janm fè anyen san l pa re-revele l avèk sè pwofèt Amòs, pwofèt Amòs di sa. Nan Apocalypse chapitre 12 le vèsè 11, 12, il est dit que Malheur à la terre et à la mer! Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sache qu'il y a un peu de temps. Bondye gentan avèti latè e lamè. Lamè nou konnen ke li signifi pèp, nasyon. Bondye avèti lamè avan menm Satan desann. Li di, Malè a la tè! et à la mer. Le diab est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sa a chke enpe de tan. Dyab la desann avèk yon gran kolè paske li pa ka jwenn adorasyon nan syèl. Paske lalwa de Dye, lè l di kòmandman, li prizonye paske lwa sa a se yon lwa ki gentan sele, lòt èt pa kapab jwenn adorasyon ladan l. Se sèlman Bondye. E, ki bay jou pou moun adore l lan. Bondye, ou konn sa Bondye, ou konn sa m renmen nan Bondye? Bondye fin fè, kreye Di Kòmandman, piske l kreye limanite an sèt jou, an si jou, setyèm jou l repoze, e l mete jou pou yo adore l lan. Sa vle di tout moun ki rekonèt ke li se kreyati de Dye, li, li, li dwe, li sipoze rantre nan jou sa kòm jou. Pou l adore Bondye paske ou pa mèt vi w lè wap respire an se pa ou k fè l zanmi m manje w jwenn chak jou dlo w jwenn pou bwè a se Bondye k kreye l pwason wap manje tout sa w jwenn nan lati tout sa wap benefisye nan tè a se Bondye k fè l e sa k fè w merite ba l glwa nan jou l mande w lan e satan pa kapab jwenn adorasyon nan jou sa a sa l fè yo ekspilse l. Men lè l vin nan tè a, ki sa l fè? Li pa bliye! E sa k fè m di w konsa ke maten an, gen yon slogan nou konn itilize, Nèg la vann zouti an, li pa bliye metye an. Ou vann zouti an, ou pa bliye metye an. Satan pa bliye metye an. Lòske Jezi Kris vini sou tè a nan Matye chapitre 4, lè vèsè 8 a 7, twazyèm tantasyon Satan an, li di konsa ke li montre Jezi tout glwa, tout richès sou latè, tout sa l genyen, Li moutre Jezi a moun ke l vle, li bay avèk moun ke l vle, moun ki adore l, moun ki venere l, moun ki ba l glwa, moun ki pwostène devan l. Li di Jezi konsa ke, A, monchè, ou se yon jèn gason, si sèlman ou adore m tou, tout richès sa yo, m ap ba ou l. Ou wè sa m ap di w lan, zanmi m? Satan pa bliye, li vann meti, li vann zouti an, li pa bliye meti an. Kisa l te bezwen nan syèl la? Li te bezwen a pou lòm adore l, li te bezwen moute twòn li pi wo ke Papa Bondye. pou limanite te kapab adore l. E ki sa l vin fè nan tè a? Avèk menm objektif lan, li ap dèyè adorasyon. E piske l montre Jezi tout wayòm sou tè a li bay avèk moun ke l vle, e sa vle di ke gen anpil moun k ap adore Satan atestan ke w ap adore Jezi Kris. Se pou sa m konprann ke Labib di konsa ke nan Matye chapitre 7 le vèsè 21 li di, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne rentreront tous pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.

Nan 1 Jan 3 nou jwenn sa. Sa vle di ke tout moun kap di Senyè nan bouch yo, kap fè mirak, kap fè pale an lang, en, ki gen legliz, ki gwo pwofèt, ki gwo pastè, ki gwo apot, anpil nan yo pap rantre nan wayom Bondye a. Poukisa? Yo transgrese kòmandman Papa Bondye. Men kite, kite m di w, Pastè Michel, kòman fè on moun kap adore Bondye, on moun kap bay Bondye glwa, yon moun kap fè mirak, kap pale an lang, lè Jezi Kris vini, li pap rantre nan syèl? Ou konn poukisa? Paske Satan te itilize moun sa pou l pale nan non Jezi, Men li pa t janm a Jezi paske li t ap transgrese kòmandman pa Bondye. Sa te te nan syèl zanmi m. Afè l, sa l t ap regle nan syèl? Li t ap chèche adorasyon. Li pa t janm nan Jezi Kris. Li pa t janm konvèti. E sa k fè li ekspilse? Anpil moun jounen jodi a k ap rele Jezi Kris, yo pa konvèti vre. Satan ba yo richès. E pa mwen k di l, se Labib, Matye chapit 4 lè vèsè 8. Bib lan di konsa ke Satan montre Jezi Kris tout wayòm sou latè, tout glwa a, li montre l. E l di konsa, Si sèlman. Tu m'adore Ou si sèlman tu m'adore M'ap ba w tout sa yo Jezi Kris di Retire vou de mwa vou ki komèt linikite E linikite kès ke linikite? Linikite se la transgresyon kòmandman Papa Bondye Ke Bondye kapab beni w Kiyès w'ap adore maten an? Jezi Kris ou Satan? Ou konn kijan pou konnen si se w'ap adore Satan oubyen Jezi Kris? Ale nan di kòmandman Papa Bondye Li ba w yon jou pou adore l nan Egzòd chapit 20 vèsè premye a disèt Ale pou wè si se Jezi Kris w ap adore. God bless you. Se la nou rete pou maten an. Emisyon sa la pou l ede w. Li la pou l ede w. E pa bliye zanmi m, il est écrit, L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pasteur Michel, God bless you.